Ou wè kanal sa ke ayisyen ap bati a? Ou pè gouvènman ret an silans? Yap kite w fin bati l, apre sa aparèy epi yo pran kontwòl li. Tout travay sa wap fè a anvan wap fè l, remake mo m te di w la. Se avèk de pwofesyonèl, de vòlè pwofesyonèl wi w annafè a. Ou pa yo pa okipe w? Yo di a, kanal sa a y ap bati a la, depi kanal la bati la, si yo te ka bati 5, 6 ladan, 5, 6 kanal, li ta bon wi la. Kounye a n ap voye polis, epi n ap met di polis fò se gouvènman ayisyen an ki pou pwoteje li, epi depi moun yo kòmanse ap. ap ranse nan kanal la la epi voye gang fè kouri dèyè moun yo avèk zam epi yo pran kontwòl kanal la epi kounya la gouvènman kounya pral fè kòb avèl kounya son gouvènman k pa kè de peyi a yo pa la pou fè travay pou ede peyi yo pou ede ayiti yo sèlman la pou yo vòlè Make mo m di w la. Ou wè tout moun ap di konsa an nou fè go fund me, an nou pran lajan. Te gen 10 milyon dola ki te bay. Ok? Sou Jovenel pou kanal sa te fèt. Li te janm fèt? Tout kòb la gaspiye. Kounya la pèp ayisyen kounya se yo menm kap fè kèt pou yo fon kanal. Poukisa nap peye gouvènman la? Nan tout peyi k serye depi yon gwo ta gwo nèg sa ta mache nan machin ofisyèl yon kote. Se anba se pèp la ta plonje sou yo wi menn. Vòlè kap mache nan figi w. Vòlè kap mache nan figi w. Kanal sa wap fè la kounya la e pou yo wap fè l. E depi kanal la pa ka ba gouvènman kòb pou yo vòlè Yo pral mete gang vin kanpe nenpòt moun la pou vin bouche dlo kanal la. Fè gang ayisyen a zam ou genyen yo anba a vin bouche kanal la, vin kraze l oubyen lage bonm ladan l pou pa fè pwodiksyon nasyonal. Ou panse boujwa a santi anba a? K ap vann ou chiko anba a, k ap vann ou vye bannann ki di nan ki ap fè nenpòt senkan nan frijidè yo a, pral kite w ap pwodui bannann, pral kite w ap pwodui chou, lam veritab. avèk patat, pa kite w al fè diri anba a. Sa w tande a kounye a la, ou pa vin achte nan men yo ankò, ou vin endepandan. Kounye a, Ayisyen kounye a ka kanpe sou fwontyè a tou epi y ap vann Dominiken tou. Paske sou kounye a pa gen yon sa yo rele trade, echanj. Ou vann mwen sa, m vann ou sa. Men sa tè m nan pwodui, men sa tè w la pwodui. Ou panse gouvènman vanpi w la, gouvènman salòp ou a, pral kite w fè sa? Hein? Lè fini tou, anpil moun ap di konsa ke Ayisyen ap peye gouvènman. Non. Gouvènman jwenn yon piyay, lap piye! Kiyès moun ki jwenn pou l piye pou l pa piye sou ou? Hein? Ap vin pale de bagay kanal, Gouvènman pa el kalmel lap priye Bondye kilè pou n fini la epi kounya pou kòmanse vin avèk voye kèk grenn nèg bsap la voye kèk grenn nèg lame kanpe epi pral voye kèk grenn polis epi Frantz Elbe pral kanpe a djòl li menn lajè ap pale tenten epi li pral di w bon fò nou moun pa kite moun yo la paske moun yo ka koz pwoblèm ak koz konfizyon ante lame dominikèn yo la ka koz gè. Fò w mete moun ki antrene, ki gen prensip, ki konn sa yo rele e foreign exchange, bagay relasyon entènasyonal. Epi kounya la, yo pral kòmanse fè dil avèk Dominiken la sou kanal ke w te bati a. Wa chonje m te di w sa. Gouvènman ayisyen sa a wi. Mwen k di w sa. Tout tan pa gen yon lòt gouvènman ki derasinen tout vòlè sa yo nèt. An ven n ap travay.